Byenvini nan kou Prensip Jesyon, mwen se Berenice Absalon Polo. Jodi a nou pral pale de itilizasyon tan. N ap wè kèk konsiderasyon sou tan, n ap wè kèk bagay ki vòlè tan moun, ke se swa pou pwofesyonèl oubyen pou manadjè. N ap wè aktivite jeneralman moun gen pou yo fè nan tan, n ap pale de kèk lwa sou jesyon tan e n ap fini avèk pwofesyonèl oubyen manadjè nan itilizasyon tan yo. Tan se kisa? Lè w chache nan diksyonè ou jwenn definisyon tan yo, yo pote konfizyon. Men nou ta ka di ke tan se peryòd, Lè w di tan se peryòd, sa vle di gon kòmansman gon fen. Se peryòd pou fè yon bagay. Tan an, li defini tou nan diksyonè kòm mesure dure. Mentnan, la ankò, dure a, li pral mande yon lòt definisyon. Tan, li se siksesyon è, jou, ane, etc. Nou ta ka di ke tan se espas ou genyen pou fè sa w gen pou w fè. Evidamman, ou ka itilize l tou pou w pa fè anyen. Konsiderasyon sou tan. Pou nou byen itilize tan nou, gen de konsiderasyon sou tan ke nou dwe toujou gen nan tèt. Tan efemè, l ap rete, l ap pase, li p ap rete. Tan disponib an kantite limite. Sa vle di pou yon jounen, tout moun gen 24 è. Menm si w gen anpil bagay w ap fè, ou gen 24 è, menm si w pa gen anyen w ap fè, ou gen 24 è. Tan an pa ka stoke, ou pa ka kite un peu tan pou demen, ou pa ka ogmante l, sa vle di ou pa ka mete sou li, ni w pa ka diminye l. Sa ap fè ke w pa ka ni achte l, ni vann li. Tan an, ou pa p ka resevwa l nan men w moun, si w gen anpil bagay w ap fè, yon zanmi pa p ka ba w un peu nan tan l, li ka ba w yon kout men, si l kapab, men l pap ka ba w un peu nan tan l, e evidamman tan an si l ale ou pap ka ratrape l, ou pap ka rekipere l. Pou w itilize tan w byen, ke w se yon pwofesyonèl oubyen yon manadjè, ou gen moun sou responsablite w, fò w gen mo kle sa yo nan tèt ou, objektif, kisa w vle fè, priyorite, nan tout sa w vle fè yo, kisa w dwe fè avan, Fokis Fò w pran angajman lè w kòmanse yon aktivite pou w fini l. Fò w mete fokis pou w pa ap plede kòmanse aktivite epi kite yo san fini. Òganizasyon Sa vle di fò w travay nan lòd pou w pa gaspiye tan, pou w pa toujou gen bagay w ap chèche. Chèche bagay se youn nan eleman ki fè tan mal itilize. W ap chèche dosye, anyen pa nan plas, enben w ap pran pakèt tan ap chache. Siveyans, Fò w veyatif pou w siveye bagay k ap fè w pèdi tan e pou w pran desizyon. Delegasyon, Si w gen moun ki ka fè de travay nan plas ou, enben prefere w ba yo fè l ou menm pou w ka konsantre sou aktivite ke sèl ou menm ka fè. Lè w se yon manadjè, delegasyon Se yon bagay ki mande pou w itilize l avèk efikasite. Kisa sa pote lè tan byen itilize? Pou yon pwofesyonèl, sa fè ke w ponktyèl. Sa vle di ou delivre a tan. Rapò w pre a tan, aktivite w gen pou reyalize, yo fèt a tan. Efikasite, enben ou byen itilize tan, ou bay rezilta, ou atenn objektif. Ou pèfòman, Tan an son resous, lè w byen jere tan an li ka kondwi tou a jesyon de lòt resous. Lè sa ou pa fè gaspiyaj, ou efisyan, ou pèfòman. Mwen strès, ou pa gen lè k ap rive sou ou epi ou gen dosye ki pa ko fini, lè sa ou strese mwens. Meyè imaj, yon pwofesyonèl ki delivre a tan, li gen yon pi bon imaj nan òganizasyon. Absans de kous kontre la mont pou pa toujou ap kouri nan tout sans paske ou pa janm fin fè sa w gen pou fè. Mwens de fatig, evidamman lè w byen itilize tan w, w ap fatige mwens. Pou w byen itilize tan w, fò w ka idantifye bagay k ap gaspiye tan. Bagay k ap fè tan pase san w pa fè anyen. Nan antrepriz la, yo idantifye plizyè, se rityèl pwofesyonèl, evidamman rityèl pwofesyonèl yo bon pou fè koyezyon, men lè yo pran twòp tan, yo fè tan mal itilize. Telefòn ak deplasman, lè anplwaye a gen pou l ap plede pale nan telefòn toutan oubyen pou l ap deplase toutan, si l pa jere deplasman avèk telefòn, tan ka mal itilize. Deranjman ak reyinyon, gen de lè ou byen fokis, w ap travay sou yon dosye, gen yon moun ki vin deranje. Tou kòm gen de reyinyon ki konn fèt, ki pa itil anyen. Dezòd, lè w pa òganize travay ou, ou toujou gen bagay an dezòd, sa fè ou pa jwenn dosye w lè w bezwen l, sa ka fè tan pase san w pa fè gran choz. Mank de fòmasyon, lè w ap travay sou yon dosye ke w pa gen sifizamman enfòmasyon, sa konn ralanti w e fè ke tan an pa fòseman byen itilize. Enkapasite de dire non, lè w aksepte tout travay, menm lè w gen yon echeyans ki sere, w aksepte ankò lòt tach, sa ka fè w di wi, men, ou pa gen ankenn garanti ke w ap delivre. Endesizyon, lè w pran anpil tan pou w deside, ou pa konn sa w ap fè, sa fòm mal itilize tan. Movèz itilizasyon entènèt, entènèt trè bon, ou ka ap itilize l pou aprann, ou ka itilize l vrèman pou pakèt bagay, men si ou kite li entèfere ant aktivite ke w dwe fè oubyen si ou pa itilize l a bon esyan, li ka tounen yon zouti pou mal itilize tan. Aktivite nou gen pou nou fè nan tan. An jeneral, aktivite sa yo, yo repati an 4 selon degre dirjans yo ak enpòtans yo. Si nou gade matris sa a ki rele matris d'Eisenhower, n ap wè ke nou gen aktivite ki se de veritab ijans, se de aktivite ki alafwa ijan e enpòtan. Nou gen aktivite ki se aktivite de preparasyon e ki mande planifikasyon, se aktivite ki pa ijan men ki enpòtan. Nou gen aktivite ki se distraksyon, se aktivite ki ijan men ki pa enpòtan, e nou gen aktivite ki se devyasyon, se aktivite k ap distrè nou de objektif nou, se de aktivite k ap fè nou pèdi tan. Aktivite enpòtan e ijan, enben aktivite sa yo gen echeyans. Se yon rapò ke anplwaye a gen pou l remèt. Rapò a enpòtan e lè a rive. Donk, rapò a tounen yon aktivite ki alafwa enpòtan e ijan. Se yon egzamen ke yon etidyan gen pou l pase, fò l reyisi kou a, li enpòtan, delè egzamen an rive, li ijan. Oubyen se de pwoblèm presan, se yon livrezon ki pa fèt, enben manadjè a oubyen pwofesyonèl la pral entèveni pou l rezoud pwoblèm nan. Se yon kliyan ki pa satisfè de yon pwodui ou yon sèvis ki la nan antrepriz la, enben fòk gen yon entèvansyon ki fèt pou rezoud pwoblèm nan. Sa yo se de pwoblèm presan, yo se de aktivite ki alafwa enpòtan e ijan, yo dwe fèt touswit. Aktivite ki enpòtan ki pa urjan. Se de aktivite ki dwe fèt, men ki pa fòseman gen yon delè ki rive. Enben se etidye pou yon egzamen k ap rive nan 3 mwa, se travay au jour le jour pou w ka remèt dosye a atan, pou w ka atenn objektif ke yo ba w atenn nan, eksetera. Aktivite sa yo, ou gen tan pou fè yo, men fòk ou planifye yo. Paske si w pa planifye yo, Bon jou kap rive yo pral baskile nan aktivite ki alafwa enpòtan e ijan. Gen aktivite ki ijan ki pa enpòtan. Ijans lan se pou lòt moun, se pa pou ou. Donk, yo pa enpòtan pou ou. Se de entèwipsyon. Se de moun kap presire ou pou rann yo de sèvis kounye a paske se kounye a yo bezwen. Li ijan pou yo, men li pa fòseman ijan pou ou. Si antretan ou gen yon dosye ou gen yon bagay wap fè ki mande pou fokis, mèt nan kitel pou al fè aktivite sa ki urjan pou moun men ki pa gen ankenn enpòtans pou ou, lè sa ou vitim de entèripsyon. Si w se yon manadjè ou ka delege aktivite sa pèmèt pou yon lòt moun fèl nan plas ou, men aktivite sa yo mande pou siveye yo de prè pou evite ke ou pèdi nan yon pakèt fo sanblan durjans men an reyalite ki pa gen ankenn enpòtans. E gen aktivite ki pa ni enpòtan ni urjan se tou senpleman de bagay ki fè nou pèdi tan nou. Se de dosye ki pa konsène nou, se de korespondans ki pa konsène nou, brèf, yo fè ke tan an pase san nou pa fè anyen. Fas a aktivite sa yo, nou sipoze lese tonbe, kite sa. Mentnan, yon manadjè ki gen lòt moun ki ka fè yon bagay kèlkonk, li estime ke menm si sa pa itil jodi a, petèt a lavni, enben lè sa a, li ka toujou chwazi delege aktivite sa a. Erè nan jesyon di tan yo jwenn an jeneral nan itilizasyon tan, manadjè yo ka oubyen nenpòt ki pwofesyonèl ka fè de bagay ki ekstrèm. Swa yo planifye twòp, lè sa yo pa kite yon ti kwe ditou nan ajannda yo, se ki fè yo vin pa fleksib, swa yo pa planifye ditou, lè sa a y ap ale o gre dè zevènman, se ki fè ke ka gen de aktivite ki te dwe reyalize ki pa reyalize. Kèk lwa sou itilizasyon tan oubyen jesyon tan. Pareto, nou konnen pareto 20 80, an jeneral 20 pousan bagay wap fè ap ba w 80 pousan ditilite oubyen 80 pousan de satisfaksyon, sa mande pou w pa gaspiye tan ou ankò pou byen itilize l, pou w yerachize. Murphy mande pou w antisipe, sa vle di lè w gen yon ajannda twò sere, Ou pa gen ankenn fleksibilite, se sur ap gen enprevu. Parkinson se fikse delè reyalist, paske travay la ap etale sou valè tan ke w gen pou fè l. Donk, tan ou gen plis tan pou fè yon aktivite, w ap pran plis tan pou fè aktivite a. Asire w ke delè a se vrèman sa w bezwen. Lwa de Carlson regwoupe tach yo. Lè w fè tach ki sanble yo, ou tou nan flo a, ou itilize mwens tan. Kòmanse pa lè tach lè pi difisil. Si w gen plizyè aktivite pou fè nan yon jounen e tout youn osi enpòtan ke lòt, ou ka kòmanse pa sa k difisil la, paske lè w fin fè sa k difisil la, l ap pi fasil pou fè rès yo. Altène lè aktivite. Gen de lè gen de tach nou renmen, gen de tach nou pa renmen. Enben, pou evite ke nou pran plezi fè sa n renmen yo, nou kite sa n pa renmen yo san fèt, alòske yo ka enpòtan pou fèt, enben, n ap fè sa n renmen, sa n pa renmen, sa n renmen, sa n pa renmen, pou finalman pou nou fè tout sa n gen pou n fè. Lwa de Douglas travaye nan lòd. Dezòd bay pwoblèm. Yon moun ki vle byen itilize tan l, li ka fonksyone apati de prensip sa a ki di, Chak bagay gen yon plas e chak bagay dwe nan plas yo. Lwa Dilic, faire des pauses. Evidamman, n ap travay pou nou viv, se pa lekontrè. Donk, fò nou fè poz, fò jesyon tan an pa kondui nou nonplis nan esklavaj. Kèk konsèy pou pwofesyonèl ki dwe mye itilize tan. Prepare jounen w lavèy, sa vle di anvan jou a rive, ou gen tan mete lis ou ankò gran pwen sa w ap fè. Pa twò ranpli kalandriye w oubyen ajannda w paske si l twò ranpli ou pa kite kou donk ou pa antisipe, ou p ap fleksib. Verifye regilyèman Ajanda w? Ou konn ekri sa pou w fè a e poutan ou pa fè l paske ou pa menm sonje si w te ekri l, tou senpleman paske ou pa verifye. Di non pou tach initil, ou pa oblije fè tout bagay, si ou konble deja ou ka di non, oubyen ou ka di Menm si ou pran aktivite sa, men w ap bay li nan yon lòt delè pou w pa chaje w twòp, sa k ap evite ke w ap toujou kouri nan tout sans. Pwoteje w kont enprevi, Gen de lè ou byen fokis sou yon dosye, men gen yon moun li menm ki gen yon kre, ki bezwen pase yon moman, ki bezwen bay de blag, enben fò w ka di moun nan ke w okipe pou moman sa a, w a pale avè l apre pa egzanp. Òganize espas travay ou, Anben, oganize espas travay ou vle di travay nan lòd, konn kot fichye ye, konn kot dosye ye, eksetera. Jere kominikasyon, ke se swa kominikasyon oral, kominikasyon ekri, anben, kominikasyon se youn nan bagay ki fè tan pase, paske enkonpreyansyon, fitilite, eksetera, tout sa yo rantre nan kominikasyon. E sitou evite de pwokrastine, evite abitid k ap fè ke ou repòte toutan sa ou gen pou fè. Manadjè, jesyon tan. Manadjè a, li gen moun ki sou otorite l, donk li ka delege. Pou l fè sa, fò l konn kolaboratè yo, pou l konnen kiyès ki ka fè kisa. E lè sa, lè l gen yon sitiyasyon dijans, li konnen kiyès ki ka ede l reponn a ijans la. Evidamman fò l konn priyoritè l nan tout tach l ap fè yo, kisa k pi enpòtan pou l fè men sitou kisa l ap fè li menm e kisa l ap delege. Itilize la delegasyon de fason efikas, sa vle di lè w delege yon moun fò w vrèman delege l, lè w ba l yon travay pou l fè fò w kite l fè l. Si w delege epi ou kanpe pou w siveye a chak etap, otan ke w te fè travay la pou kont ou. Lè sa a, olye yon grenn moun pase tan nan travay la, finalman se 2 moun k ap pase tan nan menm travay la. Donk pou delegasyon an bon, fò l efikas, fò manadjè a vrèman kite moun nan fè sa l ba l fè a. Devlope lotonomi dè kolaboratè, Si kolaboratè yo gen abitid otonòm, si yo responsabilize, pa gen ankenn pwoblèm pou yo fè travay yo. Se defaire des mythes, mythes ki di ke se ou menm ki pi konpetan, mythes ki di ke ou iranplasab, mythes ki di ke si ou pa fè l li p ap byen fèt, fò manadjè yo defè yo de mythes sa a pou yo ka pi byen itilize tan yo. Paske mythes sa a ap fè yo chaje tèt yo ak yon pakèt aktivite alòske gen lòt moun ki te ka fè l. Manadjè a ta sipoze gen yon lis aktivite ke l ap fè Sa se li menm kap fè yo. Men l ta sipoze gen lis tou ke l pap fè. Sa yo, yo merite fèt se vre, men se lòt moun kap fè yo. Lè sa a, lap delege e lap ba l tan pou l fè vrèman aktivite ke se sèl li menm ki ka fè yo. Vwala, se la nap mete fen a chapit sa a ki te pale de itilizasyon tan.